Bonswa papa. Hey m pa konprann sou n di retounen m pale w. Depim maten w sòti kounyea wap antre ki travay wap fè deyò a? Eske n gon travay nou baw fè deyò a? Kòmsi lè chak kou w sòti chak jou se konsa? An chak jou w leve map obsève w lè w sòti w antre epi ryen etè? Epi sak pi mal lè w antre a ou anbrate nan moun lè se pa anbrate son sachè thank you ta vle di ou antre ou vin bouche bouch enbesil yo mwen menm a manman w nou sòm des enbesil kòman kiyès ki tap gen yon pitit fi pou l leve chak jou l sòti epi lè l antre l pote yon bagay sèlman pou vin bouche bouch ta vle di poukisa. Ou pran nou pou enbesil isi a? Ki travay nou ba w fè pou nou? Hein? Sa e salè la sou m di? Sa e salè lè w sòti w al travay se sa yo ba w kòm salè la? Kounya pou m ta gen yon piti fi m envesti sa vle di isi a w pa jwenn manje pou w manje. Deyò a kote w sòti a w ale w manje epi w pote w pote kichòy pou w vin bouche bouch enbesil yo. Kounya pou w gen yon piti fi chak jou l leve l sòti ou pa konn kisa l al regle. M gon travay m bò fè. M gon misyon m bò fè mwen. Sa gen yon kole nan kò timoun nan tout lajounen, tout lannwit ou se ti toujou gon diskisyon, toujou ap anmerde timoun nan. Rose, kisa wap fin dim la? Tonnè! An sa vle di m gon pitit fi l sòti m paka pale? Kisa m paka di a Rose? Epa pitit fi nou li ye, li sòti l gon pwoblèm, an chak jou timoun nan sòti l antre an anbrate, nou pa janm pale nou pa janm di anyen. Si l antre ou chita wap pede, vire tounen son pale anpil nan yon kay, vire tounen se pale anpil. An ou gen kran ou di e anmède map anmède, an gon pitit fi lap sòti a 8 è pou l antre lè sa, si l antre an anbrate, nou pa janm pale nou pa janm di anyen. Ou pa konn bourik fè pitit yo pou do yo poze. Ooh!
An bourik fè pitit e pou do l poze se sa, sa vle di ou fè pitit e pou do w poze sa vle di e pou ou lap travay. Apa li fòm ta konn pou kiyès ou lap travay an se pou ou sa e pa dol sèlman kap poze boudal poze tèt li poze tout kòl poze anhan gade radòt mesye an se ou k voyel al fè jan de travay sa yo epi ou dim byen. Ah m konprann m konprann pou kiyes lap travay kounye a ah pitit mwen kounye a la ou voyel al travay Rose pitit fè ah manman fè pitit epou dol poze men la epa dol selman kap poze e tout kòl ki poze boudal m pa konprann. Ansoum di sòti lantre lantre a anba te epi ou banm yon kwis poul. Oh kòman kòman m pot yon kwis konbyen pou m te pote ba ou. Konbyen pou te ban mwen. Wi konbyen pou m te ba ou. Sa vle di yon sèl kwis poul ki gen la nan anba te a. Pou m te pran tout bwat la pou m te pote l ba ou lè sa tap satisfè. M pa di pou m sa men gen bannann gen pikliz gen sòs tomat sa vle di yon sèl kwis poul la ou lonje ban mwen. Sa l tap ye menm. Kòm ou pa bezwen l banm banm. Eyy! Pote sa ban mwen madanm. Kòm ou pa vle li.
Mwen menm ki tou ki m pa vle lala rose mwen tou m pa vle kous pou l la
flop mwen sa mwen vouzan
sa e di bourik fè pitit pou dol poze e sèl pitit ou l ye e pa do nou tout ki bezwen poze a. Timoun nan sòti depi m maten li antre anba tè ou ban m yon kous pou l. Gen bannann gen pikliz gen sòs tomat. A yon sèl do kap poze. Evre timoun nan fè yon bagay ki pa bon men sil pote yon bagay nou tout ap patisipe ou kenbel eou k voyel travay m konprann kòm eou k voyel travay jodia demen se emma k voyel travay demen se tou pam Rose Demen si se veye tou pam. Bwat la ap vin nan menm.